Pa chanje pou fè moun plezi pandan ke lanmou w gen pou tèt ou ap diminye. Non, nou sipoze viv pou n fè tèt nou plezi. Alo alo salut a tous bonjou tout moun e byenvini sou chanèl mwen an mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone e pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive ti kloch notifikasyon an pou nou pa rate ankenn video ke mwen genyen poum poste lè nou fin gade video sa a sèl fason ke nou kapab edem se lè nou patajel avèk zanmi nou avèk fanmi nou pou yo kapab vin dekouvri chanèl sa a mèsi anpil mwen renmen nou. nan. Tu vaudras aux yeux des autres ce que tu vaudras à tes yeux Nan videyo jodi a mwen pral pale nou de lanmou ke yon moun kapab genyen pou pwòp tèt li. Ou menm kap gade videyo sa aktyèlman, mwen gen yon seri de kestyon ke mwen ta renmen poze w. Eske w santi ke ou renmen tèt ou vrèman? Eske w santi ke ou ba w ase lanmou? Eske ou fè de tèt ou yon priyorite? Fòk mwen di nou, nan vi nou, si nou pa fè de tèt nou yon priyorite, nou pap renmen tèt nou ase e nou pap kapab renmen lòt moun an retou. Gen anpil bagay ki kapab fè lanmou nou gen pou tèt nou diminye, men nou pa sipoze fokis sou yo. Lepli souvan, gen yon seri de echèk yon moun ka pran, sa ka vin koz li diminye lanmou ke l genyen pou tèt li. Kapab tou, se yon move desizyon ke li te pran ke li vin regrèt ke l te pran. Donk, tout sa yo, se de faktè ki kapab koz ke nou diminye lanmou ke nou genyen pou tèt nou. Lè nou renmen tèt nou, n ap atire tout sa ki konpatib avè nou. Pa janm sispann bay tèt nou lanmou ke n merite, paske nou merite lanmou, nou merite lanmou, nou merite fè de tèt nou yon priyorite, nou merite viv pou tèt nou, paske anpil fwa nou gen tandans pa fè sa ki fè nou plezi, men pito n ap fè sa ki fè lòt moun plezi. Du moman ke n ap viv pou n fè lòt moun plezi, se ke nou poko janm renmen tèt nou ase, nou poko janm konnen kisa ke nou vo reyèlman. Mete nou nan po nou, mete nou alèz pou nou kapab bay tèt nou lanmou ke li merite. Sispann viv pou n kapab fè moun plezi, pou n kapab satisfè anvi yo. Donk, viv yon fason kote ke w ap santi w alèz, kote ke w ap santi w nan po w, kote ke w ap lib pou bay tèt ou lanmou ke w merite. Donk, bay tèt nou lanmou ke merite, paske nou merite sa, e nou merite plis ke sa ke nou pa ta imajine. Dezyèmman, renmen tèt nou chak jou. Chak jou ki leve, depi nou gen chans leve renmen tèt nou, bay tèt nou lanmou. M ap pran egzanp ki senp ansanm avèk nou. Lè nou gen yon plant, konnen ke pou l kapab grandi, fòk nou mete l nan limyè solèy, fòk nou ba l dlo. Sinon, l ap fennen jiskaske l mouri. Se menm jan an pou tèt nou. Si ke nou pa ogmante konfyans nan tèt nou, nou pa ogmante estim de swa a chak jou, N ap rive yon moman n ap twouble. N ap rive yon moman nou p ap kapab gen kontwòl tèt nou a san pou san. Lanmou ke nou gen pou tèt nou an, l ap diminye. E lè lanmou ke nou gen pou tèt nou diminye, lè sa a, nou pral viv pou moun, nou p ap, nou p ap aksepte n jan, n ap gen difikilte pou n aksepte n jan ke nou ye a. Pe enpòt kapasite ke w genyen, pe enpòt feblès ke w genyen, renmen tèt ou jan ke w ye a. Viv pou tèt ou, viv pou fè tèt ou plezi. Pe enpòt sa moun panse de ou, viv pou tèt ou. Bay tèt ou lanmou ke w merite, paske ou merite sa. E twazyèm konsèy ke mwen kapab ban nou, se pale avèk tèt nou de tanzantan. Anpil fwa, gon seri de desizyon ke nou te sipoze pran ke nou pat pran oubyen ke nou pran ke nou pat sipoze pran. Donk, nou konn mete nou nan yon stad kote ke nap di ke nou egare, nap di ke nou idiot. Donk, sispann pwononse pawòl sa yo sou tèt nou. Paske pawòl sa yo, yo vreman gon efè destructeur sou lanmou ke nou gen pou tèt nou. E pa ogmante ke lap ogmante lanmou ke n gen pou tèt nou. Chak sa ke nou pwononse sou tèt nou, lap rive nou. Donk, lè nap pale avèk tèt nou, eseye pwononse les bonnes choses. Tout sa ki kapab atire bon bagay sou nou, bon bagay sou lavi nou. Donk, eseye pwononse yo sou tèt nou de preferans. Si n pran yon desizyon ke nou pat sipoze pran, olye pou nap di ke nou egare, olye pou nap kilpabilize tèt nou, reflechi sou sa ke n te fè a pou n kapab repare. Donk, pa pwononse move bagay sou tèt nou. E m ap di nou tou, si ke nou pa renmen tèt nou, pa gen moun ki pral renmen tèt nou pou nou. Paske tout moun deja okipe pou yo renmen tèt pa yo. Donk, pa gen moun ki ap kite tèt pa yo, donk pou y al okipe lòt moun, ok? Donk, se nou menm ki pou veye sou tèt nou. Se nou menm ki pou bay tèt nou lanmou ke li merite. Donk. Pa janm sispann pale avèk tèt nou chak jou, pa janm sispann bay tèt nou lanmou. E katriyèm bagay ke mwen kapab konseye nou, se pou nou kapab veye sou tèt nou. Wi, se nou menm ki pou veye sou tèt nou. Pa gen moun ki pral veye sou tèt nou apre Bondye, oke. Donk se nou menm ki pou veye sou tèt nou. M ap pran egzanp la ansanm avèk nou. Pa egzanp mwen, m gen yon ti sè. Donk, oke, m ap pran egzanp lan sou ti sè m, oke. Donk, M konnen ke m gon ti sè, m konnen chak jou ok, mwen sipoze veye sou li, mwen sipoze di l ok fò etidye, fò travay, lè ke li trebiche mwen toujou ap di l ok ou ka fè mye, ou ka fè sa, ou si w te fè sa konsa li tap pi bon, donk m toujou ap tchalendje l, m toujou ap di l ke li kapab ok, donk se menm jan an tou pou nou menm, donk un fwa ke nou sansib pou yon bagay, un fwa ke nou renmen yon moun, Une fwa ke nou ta vle moun sa pwogrese, n ap toujou stimile l, n ap toujou fè l wè ke si l fon echèk, pou l kapab wè bon kote echèk lan pou l kapab avanse. Se menm jan an tou pou tèt nou. Si ke nou pran yon desizyon, nou fon echèk nan vi nou, fòk nou kapab tchalendje tèt nou plis, oke. Paske lè nou rete, pa egzanp, n ap. Eternize sou sa ki pase an san ke nou pa chèche repare l. Donk lè sa pa gen okenn pwofi ki ap fèt. Donk mwen envite nou challenge tèt nou. Challenge tèt nou menm jan ke nou ta renmen ke swa on sè nou, swa on frè nou, swa on pitit nou kapab avanse. Donk se konsa tou pou nou sansib pou tèt nou. Se konsa pou nou veye sou tèt nou. Menm jan n gen kouraj pou n veye sou tout sa ke nou renmen, donk se konsa nou sipoze veye sou tèt nou si n renmen tèt nou reyèlman. E pou m fini, lè ke nou renmen tèt nou, se lè ke nou aksepte viv avèk ni kote pozitif ke nou genyen, ni kote negatif ke nou genyen, san ke nou pa eseye viv nan po yon moun ke nou pa ye. Lè nou rete vrè, nou rete otantik, nou rete nou menm, ok? Donk se lè sa a n ap plis kapab renmen tèt nou vrèman. Pa chanje pou fè moun plezi pandan ke lanmou w gen pou tèt ou ap diminye. Non, nou sipoze viv pou n fè tèt nou plezi. Nou sipoze viv pou n kapab nan po nou, pou n kapab santi nou alèz, pou n kapab santi nou byen. Ok, nou sipoze viv yon fason konsa. Lè sa, n ap viv. Nap viv byen, nap viv ere, gen anpil bagay ke nap gen chans reyalize paske imedyatman ke nou renmen tèt nou reyèlman, nou viv pou tèt nou, konfyans lan ap la, konfyans lan pap brize. Donk, renmen tèt nou. E pou m fini, se fason ke nou trete tèt nou, se fason ke nou renmen tèt nou ki pral pèmèt lòt moun trete byen ki pral pèmèt lòt moun renmen nou plis. Donk, trete tèt nou avèk respè, bay tèt nou lanmou ke n merite. Mwen renmen nou anpil. Apati de jodi a, lè w fin gade videyo sa a, di tèt ou ke w ap veye sou li chak jou, w ap renmen l chak jou, w ap pale avè l chak jou. Donk, renmen tèt nou, pale avèk tèt nou, veye sou tèt nou. Paske nou se sèl moun ki ka pote yon atansyon soutni anvè nou menm. Pa janm sispann bay tèt nou lanmou, nou merite sa. Mèsi a tout moun ki gade videyo sa. Se si, lè n fin gade videyo sa, n ap panse avèk yon moun ki anvi koute pawòl sa yo, ki bezwen pawòl sa yo. Donk, pa ezite pataje videyo a avèk zanmi nou, avèk fanmi nou, pou yo kapab gen chans Koute pawòl sa yo. Mèsi anpil e pa bliye swiv mwen sou Instagram janti.alexandra.39 epi kite sijè nou swa nan kòmantè a oubyen sou Instagram. Mwen renmen nou anpil. Mèsi bokou. Mwa! A la pwochèn.